Pale e ekri. Bon, aswè a la, pa rapò ke jan nou wè presyon Dominiken yo ap mete, nou gen yon ranfò prè de 200 nèg ki ap vin kouvri nou aswè a e nou gen prè de 50 nèg ki deja antre. Lòt mesye yo rele nou, yo nan wout. Pa rapò nou wè Dominiken yo vire tounen, se anpil machin, anpil sòlda, elikoptè, tout. E se jis yo panse yo kapab entimide nou. Konnya nou menm tou pa rapò mesye Besa kap ayisyen yo ki pa lache nou se ale vini yo fè nou gen mesye kap ayisyen ki gentan antre e nou gen lòt toujou kap mobilize pou yo antre yo fè nou konprann yo nan moun pou yo vini toujou.
Yap dòmi avèk nou.
Bon nou gen nou gen ki ap sòti Hinche nou gen ki ap sòti kap ayisyen, vle di gen Sen Rafayèl tout yo mobilize pou yo rejwenn nou mesye. E li t ap dòmi la a avèk nou. Avèk nou, kòm dabitid li abitye fè l deja. Ou menm antanke chèf operasyon, ou pare si ta gen yon ti bat plis? Bon,
pou pare, si nou pa t pare, nou pa t ap kanpe la. Ou ka wè demen nou avid, men nou chaje. Parapò espri zansèt yo pa lage nou. Tout fòs ou wè nou gen depi okòmansman konfli a, nou kanpe jou e nuit, nou pa janm fatige. M kapab di w se tout fòs zansèt yo ki arive kenbe nou tout. E nou di tou mèsi a tout meteo ki kenbe nou la, lannwit kon lajounen ki pa janm deplase kite nou. Se tankou se yon ranfòsman ye tou pou nou pa zam ki rele sa, zam sa ki rele kamera a tou. Nou pap janm febli. Paske pnh la li menm yo toujou pase se tankou lè yon moun gen yon zanmi ki malad konnya yo menm men sa pa enkyete yo se si zanmi an te vle malad epi yo pase yo wèl epi yo ale nou menm nou pa gen pwoblèm avèk sa byen petèt yo menm yo ka pè pou yo pa revoke yo oubyen pou yo pa sanksyone yo men nou menm nou pa pè sanksyon paske James Cadet pa fè anyen pou nou m kwè ke lè w gen yon pitit ou pa ba l manje ou pa ba l bwè. Gen lòd ou pa ka pase. Nou kapab, nou prè pou nou obeyi a lòd, men fòk James Cadet panse ke nou menm nou la pou nou manje, nou gen madanm pitit pou nou okipe. Li pa janm panse a nou. Tout sa li vè se destabilize Bsap, se kraze Bsap toutan ke li anvi. Se sa ki nan lide. Men nou menm nou di non. James Cadet moman sa pa moman pa lanmou se moman pèp ayisyen ki lanmou. Yon mesaj pou James Cadet.
Bon sa ke nap di James Cadet olye ke poul ta wè pou ajan bsap yo kite perimèt la vo mye ke pran le swen de ajan bsap yo kap travay ki pa touche ki bezwen touche depi 6 ans nap travay James Cadet pa wè anyen poul fè pou nou ke nou menm nap pase mizè li pa janm di anyen pou nou se pa kan ke nap soutni popilasyon an. ki an difikilte pou yon ti dlo pandan se tan Dominiken gen 11 kanal 11 kanal kap awoze yo nou menm yon sèl nou chwazi pou nou pran Dominiken chwazi pou kapab presyone nou ebyen nou menm ajan bsap nou pap fè bak nou pap fè bak nap kontinye travay la jiskobou jiskaske kanal la fini e lap fini nap kanpe la toujou. Ki pou n sekirize kanal la. Ou konnen kad la ankò. Men. Bon mwen menm. James Cadet se pa pou la premyè fwa li ap fè yon seri de jan de deklarasyon sou ajan bsap yo, de travay yo ki ap fèt lè enterè l antanke restavèk menase. Nou menm ajan bsap Nòdès, Nòdès se pa nou, se lakay nou, Wanament se pa nou. Nou p ap kite anyen vin transgrese enterè Nòdès. Sitou, Repiblik Dominikèn abitye fè anpil atanta vin pran bèf ti malere yo, e vin antre menm kase kay ti malere yo, yo reantre. Se nou menm ki te dezoud sa. James Cadet li menm, lè ke li fè jan de deklarasyon m pran l kòm yon restavèk, li pa an favè popilasyon ayisyèn nan. Si l te an favè popilasyon ayisyèn nan, m ret kwè ke li t ap konprann sa. Pou te di se pa kont li ta dwe kont ajan bsap yo kap defann peyi yo kap defann patri yo wi nou menm se ajan e ki responsab pou siveye è pwoteje yo kanal la se yon è pwoteje popilasyon se pa mal lap fè nou popilasyon se byen lap fè nou se dlo yo bezwen antre pou wouze jaden yo paske nou menm se zanmi lanati. Konprann? Se zanmi. Dèske nou se zanmi lanati, si se mal popilasyon an te fèt, ou ta kwè nou te kapab kanpe. Men se byen y ap fè. Se sa k fè nou kanpe dèyè popilasyon an jiskaske travay la fini. Pa gen pnh avèk nou la a.

Mesye fè sa pou mwen menm, mesye fè sa pou mete yo tou an pozisyon si tout fwa ta gen militè dominik yo ta tante fè yon aksyon pou yo kapab.

pou li kapab fèmen fontyè li ansanm avèk Ayiti, Ayiti an aksyon. Lè l fèmen pòtay la, anpil fwa Dominiken toujou konprann dlo blaze Ayisyen, rabese Ayisyen, e ke yo bliye si Ayiti patisipe nan devlòpman ekonomik peyi yo. Lè n konsidere nan travay nan finka ki gen bannann, ki gen fig, nan elvaj yo, bèf, nan tire bèf, yo tout travay ki gen pou fè se ayisyen travay nan konstitsyon an se ayisyen tout travay sal yo se ayisyen koupe kann depi dig dantan ayisyen ap koupe kann lòt bò a dominiken pa fè travay sa yo ebyen lè yo vin pran desizyon sa yo a epi pwodiksyon ke y ap fè lakay yo yo fè tri tout sa yo ki de bon kalite se yo menm ke yo voye fè aletranje tout dechè tout rejè yo se yo menm yo voye ban nou. E wap wè, te gen yon tan nan ti salami piti a te jwenn kolifòm fekal, ou konprann ki gen abaz de matyè matyè fekal la nan li, e wap wè lè dominiken vin vann pwodui yo, li pa vann ni li jete yo tout nan mache a. Sètadi se la pou gouvènman lakay nou poze tèt nou yon kesyon, jan ke yap pwodui yo pou yo konnen ki enpak, ki efè sa ka fè sou sante nou. Jodi a, li deside fèmen pòt li. Men map voye yon mesaj bay politisyen lakay nou. Jodi a, n ap wè, menm lè nou wè popilasyon an, nou konnen nou gen ogou feray, nou gen enèji yo ansanm avèk yo, se lay li jiskaprezan k ap fè nou reziste, ki fè nou kanpe. Men sa n ap gade nan do nou an, ansanm avèk de militè dominiken byen ame la, e m pa kache di, toutan nou te konn ap di, bagay yon moman n ap bat dominiken, sa yo ban nou, egzibisyon ke yo ban nou yè a avèk de elikoptè yo nan tout trajè a la, yon moman yo pa bay. Kounye a n ap mande politisyen nou ki travay yo te fè nan palman an? Ki travay? Moun yo ki pase ak ansyen dirijan nou yo eske yo pa kriye lè yap wè imaj sa nou menm se nap fè rezistans ou wè yo ni men dife yo boufe ray se sa ak enèji avèk espri ansestro yo kap kenbe nou jiska prezan men nou menm la jenès peyi bwa kayiman te fèt yo di men kòman nou te goumen lè sa nou pat gen zam se avèk enèji men nan lè ki lè kounye a nou bezwen cha nan peyi a nou bezwen avyon de gè nan peyi a nou bezwen elikoptè pou nou te kapab satisfè. Se pou menm lè yo te fè deplwaman yo la, se pou nou te kanpe. FADH, m pa di ke li menm te bon, m pa t bat bwavo pou li, men pa te genyen nesesite pou yo te kapab kraze yon lame konsa, se ranfòse li, ranfòse li. Enben jodi a, nou menm nou toujou konsidere, avèk fòs nou gen, enèji ke nou gen, nou gen KPK la, kannal p ap kanpe. E Dominiken, si se pisin nou t ap bat dlo a, yo pa t ap ban nou pwoblèm sa a. Men lè yo konnen ke se manje nou pral fè, menm sa y ap vann nou, nou pral pwodui yo, se sa k ba yo tout tèt cho sa. Fwontyè a fèmen, nou menm nou pa sou fwontyè a. Nap wè pou la premyè fwa. Mwen menm se fanm waname. Anpil fwa lè yo fèmen fwontyè a, nou ale na'y plenyen. Pa gen plenyen pa bò isit ankò. Tout moun nan menm ton, nap danse sou menm dans e tout moun mobilize o nivo peyi a, o nivo entènasyonal pou pote solidarite sa. Solidarite sa nou bezwen l. E tout gang yo, tout bandi yo kap gade kisa moun wanament ap fè. Map mande yo pran konsyans. Si pa gen lòt solisyon pou yo kapab dezame yo, se frè yo, se sè yo, nan moman sa se solidarite. Gen moun ki bezwen soti lòt kote pou vin pote solidarite pou vin jwenn yo pa bò isit. Yo bloke, yo pa ka pase kwadèboukè, yo pa ka pase mòn kabrit. Enben nap mande yo pran konsyans, pran konsyans, pran konsyans se sa nap mande yo paske solidarite sa nou fè la nou bezwen pou pò Fò Libète a louvri. Nou bezwen pou pò nan Grand Sud la louvri. Nou menm se manm caricom, nou bezwen pou nou fè echanj avèk yo dlo. Nou gen Jamayik, nou gen Kiba, nou gen lòt kote nou kapab fè echanj komèsyal e imedyatman vwazen an wè sa, li wè lòt kote, nou menm n ap rasire nou, n ap remanbre nou, lè y ap trete nou lòt bò y ap konnen kòman pou trete nou. Yon lòt bagay ankò, yo tèlman trete nou mal, yo pa menm ba Ayisyen posiblite pou vin lakay yo. Yo fèmen baryè yo. Yo louvri baryè midi. 1 è pou Ayisyen pase 4 è, 5 è epi yo pran desizyon nan sendika yo pou yo pa vote Ayisyen. M bezwen konnen si sa k fye yo. Men, premye PM nan, m ap mande se pou l voye yon mesaj bay Nasyonzini, nenpòt sa k rive yon Ayisyen lòtbò a, depi l pa pran dè mezi pou l pwoteje Ayisyen an, se sou kontè l. Se li menm, li pa ka rete pou l pa pale. Nou pa nan gouvènman bèbè, nou pa nan dirijan bèbè. Se pa pou sa nou genyen ansèt nou yo te goumen. Se pou Desalin kote li a kanpe, se pou lespri l vin reviv pami nou. Se pou nou kontan, men nou pa nan dirijan bèbè, nan dirijan se lè pèp la fin pase wap voye yon nòt. Se pou yo mete granmoun sou yo pou yo kapab fè dwa pèp ayisyen respekte.